Imajine w, imajine w gen yon moun ki rele m maten an k voye yon foto ban mwen, ki mande m si se sa k tou de kontwol la, yon chato do. Mesye n mechan anpil! Mesye n mechan! M konn sa moun nan di m konsa, ekout, e sa k tou de kontwol la, yon chato do?

Ou pa ka fèm sa louko.
Mèsi anpil.
Ou mèsi anpil. Imajine w, imajine w gen yon moun ki rele m maten an ki voye yon foto ban mwen ki mande m si se sak tour de control la, yon chaso do. Mesye m mèsi anpil. Mesye mèsi. Ou konn sa moun nan di m konsa, ekout, e sak tour de control la, yon chaso do.

Kote yo pral metel bò 3 rivyè a monchè m tap pranl wi.
Steven Paul chanpyon ou menm paw la menm se avan avan on avyon ateri lakay ou sonje lontan se goumen kabrit cheval milèt fòk tout sa yo te men an atandan an atandan nap pran ti sa men nap goumen poun gon ayewopò entènasyonal nan se se swa se batay la se sa li ye rapèl tou map di tout moun ke e nou sonje e kesyon ayewopò entènasyonal sid se te on pwojè depi sou. Michel Martelly avèk Laurent Lamothe. Sa vle di se yon kontra ki te gentan siyen deja avèk Estrella ke Travo Piblik, alepòk se te Jacques Rousseau ki te minis Travo Piblik te angaje deja. Epòk sa a Jean Marie, Marie Carmelle Jean Marie te minis
finans. Men se avèk Estrella, dayè 25 pousan nan lajan an te deja debloke deja, on parlait de 26 millions de dollars ki te alwe pou te fè ayewopò sa a. Sa vle di se yon pwojè ki te la deja e m panse ke li enpòtan pou pwojè a kontinye. Sou Jovenel Moise, Jovenel te gen yon pwojè pou l te lonje pis la de 500 mèt deja. Apre asasina Jovenel Moise, nou sonje Estrella te pran tout materyèl li, li te vire do l ale. Men yo ban m 500 mèt ki pèmèt ke lè avyon ap desann pa gen twò gwo konpresyon ki fèt paske Lontan lè avyon ap desann piske pis lan li pat long e aviyatè yo oubyen pilòt yo te oblije ap fè gwo gwo konpresyon. Men kounye a plizoumwen nou ka desann avèk yon ti fasilite san presyon men nou poko gen èpòt entènasyonal. Nap di tout moun yo sa, poko genyen èpòt entènasyonal sou Okay menm si menm si m remake. E gen lè gon konpayi ki afiche vòl Miami Okay pou me. Ah bon pou me ok. Ok men ma gentan map map map map kitem pran yon ti tan poum verifye sa paske yo voye afich la ban mwen men m pral gade sou laptop mwen poum kapab gade m wè sim ka fon rezèvasyon pou 15 me oubyen 14 me men kòm si m wè yon bagay konsa Antouka e nap tann ayewopò entènasyonal lan chak jou fòn kontinye batay pou finalman nou gen ayewopò entènasyonal la men sa trè trè trè trè lwen poun pale de ayewopò entènasyonal louko m panse ni ou menm ni mwen menm ni Pierre Martins a tout Esaü Cesar tout ekip lan mesye n abitye ayewopò nou pap fè tèt nou sa nou pap fè tèt nou sa ok. Antouka Guerrier m tap pale tou anfèt pa bliye ke nap gade kesyon e e èpòt sa anfèt linsativ

Ok. E sou vin Senlwi pa egzanp nan zòn kote ki gen kot Senlwi yo, w'ap wè gon bann Jamayiken la, gon bann Jamayiken k'ap viv la, Ok. gen ki kite lakay yo k vin nan, yo fè plizyè de komès ant Ayiti sou afè ti bato. Trè byen, trè E byen. yo woule tout kalite modèl de komès tou, fò m klè avèk ou. Mhm. Men nan pò w'ap pale a la Louko, e CPT atravè Lesly Voltaire, nèg yo ale, fò m di tout moun, pò a e pa pò leta l ye, pò a s'on pò prive ke l ye, Trè byen. ok, Mhm. se 2 moun nan Sid ki met ansanm, epi ki reyalize pò a. Men leta te pwomèt ke y ap bay sa yo rele enfrastrikti pòtyè yo. Men pò a se yon pò toutouni jiskaprezan. Pò a toutouni. Jiskaprezan pò a toutouni. Menm yon lif pò a poko genyen ki pou ta kapab leve kamyon, leve konntenè oubyen leve palèt eksetera. Leta te pwomèt sa, leta pa fè l. Jodi a m panse Lesly Voltaire fè yon kou, sèt yon kou politik ke l fè, Kote ke li moutre w ke li inogire yon pò, men se archi fo, pò a jiska prezan pa gen anyen ki te fèt, te gen ti enfrastrikti, Jovenel te gentan kòmanse, te menm pwomèt ke l ap fè wout lan, aprè vizit li an, travay yo te demare, Jovenel vin asasine tout travay yo kanpe, mesye yo te pwomèt ke y ap fè yon ti amenajman nan wout lan, men apre swadizan inogirasyon pò la, nèg yo pran tout materyèl yo l ale pa gen anyen k ap fèt ankò sou pò la, sa vle di ke se de kou politik ke. e Voltè fè pou ke li kapab met sa nan achiv li oubyen nan CV l pandan pasaj li pou 5 mwa l fè a. Men dan le konkrè, dan la reyalite, veritableman pa gen anyen ki fèt. Men an tèm de komès nou konnen l, e Jamayik pre nou, Kolonbi pre nou, e dayè Kolonbi an tèm de kestyon komès gen anpil bagay ke nou te ka jwenn nan peyi Kolonbi. E menm pò di Sid lan tou se pò ki pi pre Ayina. Sa vle di menm avèk la Repiblik Dominikèn, Nou te kapab kòmanse fè transpò aeryen, ou konprann, pa transpò aeryen, transpò maritim, ki te ka pèmèt ke fasilman n al achte de bagay Sendomeng epi yo vin ba nou nan Pò di Sid lan. Men, sa yo se de pwojè politik ke misye fè. Li chache, pa egzanp, frem politik lan. Se frem politik yo ye. Men dan le konkrè, y a pa, y a absoliman ryen. Men pou èpòt la, 500 mèt yo ajoute an, pèmèt ke ap pèmèt ke e bon gre mal gre jan bagay la ye e on nèg ou ka frete on avyon pa egzanp e Miami ou ka pran fè on chatè ki vin lage w nan sid men avèk tout risk paske ke pa bliye jodi an ayewopò a poko on ayewopò entènasyonal paske pou l ayewopò entènasyonal fòk li jwenn e sètifikasyon de e OACI ki se òganizasyon aviyasyon sivil entènasyonal ke li poko gen. Menm nan nivo OFNAC, OFNAC di w yo pa ka konsidere l kòm yon ayewopò entènasyonal paske menm sant de kontwòl pou pi piti l pa gen, vwa pou w ta pale de tour de kontwòl. Diferam, diferans lan pou Kap Ayisyen. Men, ti efò sa yo lè y ap fèt, nou oblije ankouraje yo, fò n klè sou sa. Fò n ankouraje yo davantaj pou ke nou kapab jwenn plis toujou. Men, kouri di se yon ayewopò entènasyonal, mezanmi, nou poko nan nivo sa, on est patient, n ap kontinye goumen. Pou ke nou genyen sa yo. Men an tèm de komès, e Jamayik, e Kolonbi, jodi an nou ka kòmanse demare avèk Port du Sud lan jan w sot sinyale sa Louko Desir. De kesyon avan ke m kite w ale Guerrier. Dènye pwen. Men de kesyon sa e pou kòb oubyen gratis? Non pou lajan, pou lajan, pou lajan. Enben ok an ale. Paske w konnen e travay m ap travay. E travay m ap travay. M konnen, m ap travay. Pa gen pwoblèm. Mwen menm se. Ok. Pa gen pwoblèm. Enben ok.
Premye bato ke Port du Sud te resevwa, kòman l te fè debake?
Ou sonje te gen yon gwo konfli ant, bon m ap tou di l se moun Senlwi, te gen yon premye bato siman ki te ki te ki te debake nan pò a. Men avan pou Estrella te pran materyèl li yo pou l t al an Repiblik Dominikèn, se la l te se la se nan pò sa a jisteman ke yo te vin a bato, yo pran yo pran lobòy, yo pran materyèl yo epi y ale Sendomeng. Men, nou konn resevwa pa egzanp diri. Pam, Pwogram Alimantè Mondyal, konn vin la epi mete vin a diri epi n resevwa. Men te gen yon bato siman ki te debake. Lè bato siman sa a te vini, m pa raple m ki kantite siman l te ye, men te vin gen yon pwoblèm avèk ladwàn. Ladwàn te estime ke pò a potko sètifye e te gen yon pwoblèm kòmsi nèg ap di w ke, bon, lè bato va soti Kolonbi, l vin la, nou pran yon bato sikre deja. nan varreux e men nèg yo di ke e la a se yon bagay ki sansib bon deja gen BLTS deja nan le sud piske le sud se yon jòn yon zòn ekstrèmeman sansib avèk kestyon dwòg e wot deja gen BLTS men nan bit nou resevwa plizyè bato e menm apre inogirasyon an mwen kwè nou resevwa 2 bato men sou sa ki gen awè avèk komès entènasyonal vre poko gen de gwo bato ki debake e dayè Pò a poko genyen otorizasyon pou ke li resevwa konntenè, menm jan w tande ke Sen Mak pa ka resevwa konntenè, Miragwàn pa ka resevwa konntenè, avèk dènye desizyon ke Premye Minis, ansyen Premye Minis Joseph Jouthe te pran pou ke zòn sa yo pa gen konntenè. Sa vle di ke nou kòmanse resevwa de bato, men se de kabotaj m ka di. Sa vle di ke de bato entèn eksetera, Men nou te resevwa yon siman ki te soti dan Kolonbi. Trè byen. Ok, dènè kesyon, le Grand Sud est en sécurité avèk kan menm travay ke komisè Muscadin fè? Nou nou ka di sa?
Pa gen okenn kote nan peyi a ki gen ensekirite veritableman. Trè byen.
E pou ki sa? Dayè, lè w nan yon peyi, depi yon peyi a safe, ou pa wè lapolis. Trè byen.
Depi ou ka wè polis nan yon zòn, konn zòn nan gen pwoblèm sekirite. Gen pwoblèm, klè.
Sa vle di nan de peyi, gen de peyi ou ale louko wap di men pa gen polisye bò isi a, wap fè yon semenn, 2 semenn, 3 semenn. Mal Belize, mal Belize m pa baw manti m pa janm wè yon grenn moun a zam. Se sam di w, sa vle di se yon peyi ki. Mal Belize gen yan wi, nan somè, nan somè e karikom. Mwen pa janm wè yon grenn moun a zam. Juste sa vle di ke espas la safe. Depi komsi gen de kote wap wè de polisye, sak fè Muscadin vivan konsa se paske se yon zòn a wo risk.
Ou konprann sak fè Muscadin sou gad konsa se paske zòn nan a wo risk men si w ap pran yon zòn si w gen ou wè gon goumen k ap fèt sa vle di ke nenpòt moman bagay la ka chavire efektivman genyen yon gwo mouvman de konsyantizasyon ki pran dan le gran sid pou ke moun yo mobilize men tout moun ap veye. Tout moun ap veye paske map raple w ke pi gwo chèf gang ki genyen nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan se dan le Sud yo soti. Kit se Manno ki soti nan Kot Sid, kit se Ti Lapli ki soti Fonvènèg, kit se Izo ki soti Bomo, kit se Krista ki soti nan Nip. Sa vle di ke se yon zòn a o risk. Moun e veye yap veye. E si Muscadin pat kanpe lè konsa ou te gentan pèdi zòn sa deja. Donk sa vle di yon zòn konsa ou paka di l an sekirite. Men genyen de konba kap fèt. Paske se de tan zan tan w tande Muscadin ap jete yon grenn bandi. Sa vle di kèlke pa nèg yo la, yo pa kapab òganize yo paske jan sosyete a monte y ap veye nèg yo men se pa on ne peut pas se permettre de parler de sécurité, zòn sef non se nan goumen moun yo ye chak jou nan goumen chak jou y ap veye. Donk sa vle di la ou pa ka pale de sekirite veritableman men kanmenm.